Bonswa, bonjou, sa depan a ki lè w pral gade videyo sa Emisyon sa ki antre lakay ou se Ayisyen Viv Pou Ayiti E moun ki akonpanye w se Frantz Dofè jan m toujou di w la Ou ka rele m jan w vle Zanmi w, frè w Ayisyen k pale kreyòl menm jan avè w la Mèsi anpil avèk tout moun ki abòne, avèk tout moun ki banm love lan kontinye fè travay la mache mèsi anpil pou sipò nou tout fanmi tout zanmi moun ayiti m yo mèsi anpil m renmen sa kontinye banm ti love la banm like la pataje abòne pa ezite pa dim ou pral gade video a ou pa. Abòne. Jan m toujou di an, m pa vin la pou m pran plas pyès moun. Tèren an gen plas pou tout moun. Fè sa w gen pou fè. Vin bay patisipasyon w pou n sove Ayiti. M gen dwa di w yon bagay ou pa kontan. Ou pa bezwen joure m. Ou ka rele m. Nou ka pale, nou ka dyaloge. An 2020, fò n ka jwenn yon teren dantant. Se konsa l sipoze ye. Ou gen dwa pa dakò ak sa m di an. Mwen pa gen rezon pou w oblije joure m. Fò n aprann tolere. Fò n gen tolerans lakay nou. Fò n aprann apresye. Fò n aprann renmen. Lanmou. Se sa k fè yon peyi mache. Fò fò fò tande fò konprann e moun chili m yo kontinye fè travay la m pap sispann di n mèsi ey map toujou fokis avèk ayiti m ka konprann gen moun kap mande m emisyon lanmou emisyon maryaj yo la men sa kap pase an ayiti. Wap wèm toujou fokis an Ayiti. Lè wap gade, peyi an sot fè 2 zan la, 2 zan pa gen lekòl. Kounye a lekòl reprann, kounye a timoun yo pa ka al lekòl. Gen anpil manman ki pase anpil mizè, ki pran ponya, kap degaje yo. pou yo fè edikasyon timoun yo, pou yo voye timoun yo al lekòl. Jounen jodi a, fi n peye al antre, yo pa ka, timoun yo pa ka al lekòl. Mesye, leta, m ta renmen mande w, ki sa w ap fè avèk peyi sa? Leta sa, leta defakto sa, leta tèt anba sa, ki sa w ap fè avèk peyi sa? Kòman timoun yo fè pa ka al lekòl? Nan tout peyi di mond, timoun pwoteje. Men nan peyi pa nou, se yo k ap siye machin. Se yo k ap bale lari. Se yo ki sentaniz. Se yo ki restavèg. Paske nou pa pran responsablite nou. Leta sa se yo se nou menm ki pi dezòd nou pa respekte pyès anyen pyès konstitisyon nou pa respekte anyen nou fè sa nou vle nou pran sans inik nou fè sa nou vle li lè li tan pou timoun sa al lekòl ou gen kòb ki antre nan men w dola 50 antre nan men w pou y al lekòl yo dwe al lekòl yon manifestasyon katouch Kaoutchou ap boule timoun yo pa ka al lekòl. Kot avni yon peyi ye si timoun sa yo pa ka al lekòl? Timoun se avni yon peyi. Se sa k fè jounen jodi an se toujou menm nou menm nan. Se sistèm nan pou n manyen. Se pa jis voye monte w ap pale de sistèm sistèm. Fòk ou manyen sistèm nan pou bon. Paske sa ou fè pati de sistèm nan. Si timoun nan pa gen pa ka gen libète pou l al lekòl. Menm lè l ta gen yon chans jou l rive nan sal de klas lan, pa gen pwofesè. W wè sa k pase lòtrejou. Tèlman nou se yon Leta dezòd. Nou se yon Leta k ap dekòde. Se yon Leta k rayi pèp ayisyen. Monchè, jan m di nou la, m ap gade nou, m ap pran nòt. Pèp ayisyen ap pran nòt pou m wè si l ap vote moun sa yo ankò. Moun sa yo pa gen plas yo. Ba yo kanè. Jounen jodi a, yon pèp nan mizè, yon pèp nan tout sa l ap andire la jounen jodi a. Menm lekòl ou pa ka ale. Jenès, jwèt pou nou. Inivèsite yo, jwèt pou nou. Se nou k pou pran larelèv. Se nou k pral ranplase abolotcho sa yo. Se toujou menm yo menm nan depi apre 86, se toujou menm yo menm nan. Pa okipe yo. Youn pale, lòt konprann. Son ekip sentiwon yon pakèt vagabon ki pa vin defann peyi dayiti anyen gad mizè pèp la jovenel ou pa tande kot karavann chanjman kot bannann kot kouran 24 sou 24 kot tout pwomès ou te fè yo 22 mwa kanpay wi ou stil ap fè pwomès toujou li lè li tan menn pou bay pèp sa yon alemye pou bay pèp sa sekirite. Li lè li tan, pèp la ap ret tann sa nan men w, paske pèp la bouke, pèp ayisyen tankou se yon poto met nan solèy wap vide siman ladan l, yo pa jwenn anyen, pèp la fò n pa asepte jan de bagay sa nan men leta, nou pa gen dwa asepte ke pòt bagay nan men leta, se pou n bay leta baton pou n fè leta travay, wè Jovenel ap file kò l Pou l detwi tout enstitisyon k pi gran pase l. Tout enstitisyon tout prezidan k pase gen respè pou li. Li menm l ap file kò l pou l kraze yo. Li gen yon vye premye minis defakto k pa menm konn wòl li. Kanpe l di w men Ayiti pa egziste. Menm sou papye, anben w toujou nan leta. Kòman w fè toujou premye minis? Ou tèlman te bay rezilta. E sa k fè yo mete w premye minis. Ou te minis anviwònman, ou menm fatra ou pat ka ramase anyen ou pat ka fè. Anyen ou pat ka fè. Kounye ou tèlman, ou tèlman fè 10 sou 10, ou tèlman bay rezilta lè ou te minis anviwònman an, tèlman ou te byen travay, kounye yo mete ou premye minis, ou pa wont, ou pa wont, ou san pèsonalite, ou san respè, son ekip, son, son gouvènman tèt anba, san respè pou pèp ayisyen, kounye a la, ou di, Ayiti pa egziste sou papye, sa se 1. Ou kanpe nan televizyon nasyonal, nan lemonn antye ap tande w, pèp ayisyen ap tande w, tout moun Ayiti ap tande w, ou di w pale avèk bandi. Men, si w pale avèk bandi vre, ou ta di nèg yo, twòp san koule, Ayisyen pa merite sa, twòp soufrans, twòp gaz, twòp kawoutchou ap boule. Nou pa wont? Ou kanpe. Ou kanpe pou di ou pale ak tout chèf bandi, epi ou pa gen kouraj pou di yo depoze zam, pou di yo twòp san koule, chak kote ou pase son chèf bandi, kote ou konn tande peyi konn fèt konsa, nou pa konnen yo, bann nou tout se menm, si n pa dezame, si n pa ba yon, si n pa vin avèk yon bagay zewo tolerans, e pou nou y ap travay, bann kriminèl, nou wè, yon gwo gason konsa. Nèg save nèg fòme Ayiti envesti nan li gade jounen jodi a dcpj dcpj fè travay ou fè ankèt la kèlkeswa moun ou jwenn kèlkeswa moun ou jwenn trennen l devan lajistis pou l al pou l pran pèn li. pou m konnen si gon lwa ki di pou n ap maltrete yon pèp konsa, pou n ap maten midi swa ou tande, ou tande pouw moun mouri, nou pa respekte vi yon moun, nou pa respekte vi yon moun, nou detwi lavi moun pou jwèt, yon prezidan popetwèl, yon prezidan tèt anba, menm pale ou pa ka pale, pou masak maten midi swa ou pa ka parèt. Sa vle di, moun Bèlè yo, moun Ba Bèlè yo, moun Site Solèy yo, moun Matisan yo, moun Dèlma 4, Ba Dèlma, Dèlma 6, e pa moun yo ye? M pa janm tande yonn nan nou menm pale. Men si te file kò nou al Latibonit, pran pòz, se kounye a w tande Latibonit pa bon, pran pòz ou pral lage. Ou bal lage lame nan bouda pèp nan bouda bandi lame grangou la lame endijèn ou an lame desepsyon w lan poukisa w pa poukisa w pa ayisye ooh gad jovenel kap jwe avèk yon peyi yon peyi ap pa fini yon peyi ap degrenngole yon peyi ki pa konn ki sen pou l rele, timoun ap mouri a grangou, gon kesyon grangou klowòks, mizè pèp la ogmante Jovenel, yo pa t vote w pou sa men, kote w ye w pa nan plas ou, sa k mete w la, sa k depoze w la, kiyès ki mèt ou, ou pa gen mèt. Pa vin di m ou gen mèt. Ou pa gen mèt. Ou pa gen mèt. E pèp ayisyen k pi mal wi. Yo t al pran sa w al depoze l kòm prezidan. E tankou li sot nan mas pèp la. L konn sa k rele mizè. Tankou mizè reklame w. Sa w ap bay pèp la. Menm sekirite w pa ka bay. Menm sekirite w pa ka bay 24 sou 24. Moun ap mouri maten midi swa diaspora pè antre lakay yo ou pa wont ou pa gen konseye ou pa tande sa wap regle sa wap dirije bann defakto ou anpè wap vin kwè wap vin di ou kwè nan jistis peyi ou sou se prezidan ou di ou prezidan tout ayisyen patou dan lemond antye ou pa fouti di m ou pa konprann kreyòl mwen an kòm m tande gen anpil nan nou menm ki di m pa fin pale kreyòl byen kòman m fè pa pale kreyòl bon m pa pale lòt lang. Pou m pa pale kreyòl? Of course m pale kreyòl! Se Ayisyen m ye, m pa gen lòt lang m pale, m pa pale angle, m pa pale franse, m pa pale espanyòl, m pa pale laten. Se kreyòl m pale. Fanatik mwen yo, moun ki manke konprann kreyòl mwen, di m kòman pou m pale pou ou. Paske m kwè nou gen kapasite, nou ka bay tout jan w vle pou m fè w plezi. W ap konprann kreyòl mwen kanmenm, zanman m. Nou mechan prezidan jovenel ou mechan trop avek pep sa li soufri trop trop baton trop san koule poukisa pep la ap mouri konsa ti granmoun pa epanye ti moun pa epanye fanm ansent pa epanye nou pa wont mouche leta bann desepsyon. Lè n antre nan peyi etranje, nou wè kòman peyi etranje fonksyone. Kriminèl nou ye. M espere, m swete jistis lan gen pou l chavire, l gen pou l chanje pou tout vagabon, pou tout zenglendo k vòlè lajan peyi Dayiti, pou tout malfwa ki te gen yon pòs Leta nan men yo, ki te fè masak sou pèp lan, pou y al jije yo. Jij yo pral mete yon kote pou machin pa frape nou. Bann mechan nou pa kap fon pèp pase mizè konsa. Ou pa kap tiye yon pèp konsa. Bann kriminèl, bann vagabon, bann vwayou. E konsa pou yo pale avè nou pou nou tande. Paye zo, nou pran pòz zòrèy nou pi long ke tèt nou. Manti, bann blofè. Chodyè a bouri sou non pèp. Manje a kwit sou non pèp. Epi Enock se pare lonbwe l nan nan pòch yon bann kriminèl pou edikasyon pou n pa fokis avèk edikasyon, doktè pou n pa fokis avèk moun sa yo, pèp ayisyen pou n pa ka fokis avèk ti malere tout moun. Se nou menm ki k ap ba l baton, k ap ba l gaz. E premye fwa m wè yon leta ap gaspiye lajan konsa. Nou pa respekte pèp ap Dcpj jwet nan men w. Trene tout malandren vagabon ki asasine moun ki tchwe moun pou jwet konsa. Bon m konnen nou di ayiti gen anbago zam. Kote tout zam sa yo pase. Telman Jovenel pa nan plas li. Mwen menm m pa janm kon yon prezidan konsa non. Se bon kot sa la nou pran nou al mete prezidan la. Sa m we la a. Sa a, sam wè la, sam wè la. Tankou, tankou son nèg yo pwogramel, li genlè poul pale, li pa genlè poul pale. Ou pa gen mèt Jovenel, map rediw sa ankò, ou pa gen mèt. Epi, m priye yon gras, sispann blofe pèp la, sispann fè pèp la Pwomès, sispann fè pèp la fo pwomès pase tout sa wap di yo ou te di yo ou te di yo deja nan 22 mwa kanpay ou pap fè kanpay ankò pèp la bezwen yon bagay nan men w ou gen ou sil gen chans ou ka ou ka non w ka agrave wi toujou ou gen chans tou nan ti bouton w rete a la wi fò bay sekirite 24 sou 24 ou pa bezwen peye al peye ekspè pou kòman pou fè ou gen premye minis ou an pale avè yo di premye minis lan di nèg yo pou yo debose zam pou ayiti ka tounen nan nòmal li, pou tout moun ka vake a okipasyon, pou tout moun ka fè sa yo konn fè, pou lè ti machann madan Saram nan leve pou yo pral vann, pou yon vòlè pa t kache yon, ka pa t, pou yon vòlè yon zenglendo pa kache nan yon kafou pou l di, pou l pran tout machandiz. Ti pèp la bann mechan bann vagabon nou pa respekte moun tròp bann nou tout se menm nan sa n fè pou peyi dayiti nou fin avèk yon peyi nou fè kanpay nap fè kanpay bèl pwomès tout pitit nou nan peyi etranje yo pral lekòl pou n pran konsyans bann mechan. Demen lendi an tout pitit nou pral lekòl. Ebyen pandansetan, malere a pitit pa l pa ka al lekòl malgre direktè lekòl sa, malgre lekòl sa fè l bay senmil dola, katmil dola pou al antre. Ou pa janm konn sa yo fè avèk kòb sa. Men mwen kwè yo menm yon inifòm yo pa ba yo. E sistèm sa pou n manyen, lè w ap pale de demokrasi, se tout sa yo. Sistèm nan, ou fè pati de sistèm nan, ou konn sa pou fè byen. Ou konnen se se jistis la pou manyen pou peyi dayiti ka jwenn yon souf, twòp san koule, twòp zam debake an ayiti, maten midi e swa w tande zam ap debake, zam ap debake, ayiti pa nan gè, mesye kap voye zam yo, nou ka ofri ayiti yon lòt pi bèl imaj mesye, pa fè sa, ayiti pa merite sa. Nou pa ka fè pèp la sa. Nou maltrete pèp la. Nou prije pèp la. E tankou son bèf. Yo tèlman saf. Yo tèlman pa de byen. Menm plim nan. Yo tifle tou. Pèp la pa janm jwenn anyen. Pèp ayisyen pa janm jwenn anyen. Pèp la vote yo. Menm lè pèp la te vote nou pou mil goud. Nou pa bay ledikasyon. Men gon dola senkant nap kouri sou 8 an la. Nou pa janm fè anyen. Menm yon lekòl map gade mwen Jovenel Moïse m adrese m avè w. Pitit pèp la, pitit mwen menm se pitit pèp la, m se ayisyen w se ayisyen. Ou se prezidan m, m gen dwa pou m mande w. Map gade pou m wè si manda w ap fini Jovenel Moïse si w pap fè yon lekòl. Si w pap fon lopital pou peyi dayiti map veye w map pran nòt menm jan w wè m te fè 3 zan map pran nòt m tap gade w m tap swiv ou e sa m te toujou di w m te panse se depite e senatè yo pat vle w travay malgre w te gen majorite nan chanm nan tèlman w son abolotcho tèlman w son fo politisyen tèlman w pa politisyen tèlman w mechan avèk yon Pèp! Ou fè l pase mizè, ou pase l nan farin, ou woule l nan farin, ou maltrete l. Jistis pa janm rive kot ti malere yo. Se yo vòlè machandiz yo, se yo fè resèt sou yo. Ou konn tout sa k ap pase. Ou pa janm bay malere sa yo jistis. W ap vin pale de sistèm demokrasi, demokrasi. Demokrasi kòman ou fè ap dirije malere Prezidan Jovenel? Di m, Demokrasi? Demokrasi a l bon pou ou sèlman? Se ala mwen renmen ou respekte enstitisyon peyi w. Si w te respekte enstitisyon peyi w, ou te dwe gentan demisyone deja. Paske w pa bay rezilta. Rezilta w yo tèt anba. Zewo bare. Ou fè zewo sou dis nan tout matyè. Zewo sou dis. Men, nan fè masak sou pèp la, dis sou dis. On jou kou jodi a. La nati gen pou l jije w. La jistis peyi m gen pou l chanje. Nou pap janm gen chans pou yo fòse w nome 50 jij kowonpi ankò. Pa respekte yon pèp. M ap konn sa pèp sa fè w. Ou maltrete l konsa Jovenel. Demen lendi an, ta dwe gen sekirite nan tout peyi an pou tout timoun al lekòl. Bann mechan. 5 segond pou tout moun ki tonbe yo. inosamman. Yo pa t fè anyen. Yo pa merite tonbe. 5 segond pou yo. Mèsi anpil. M espere, m swete jan m toujou di an. Ke fanm yo, madanm ak pitit, ak mari, ya va jwenn jistis. Ya va jwenn jistis pou san yo koule a. Yo pa t merite sa. Lè wap pale de sistèm, wap pale de kou an 24 sou 24. E pa sa yo. E pa sa yo. Sistèm jistis, se sak pou fè yon peyi mache. Ou wè, tèlman gen ensekirite, dyaspora ap vin antre lakay. Nou konn sa nap fè Ayiti? Ayiti a genlè konn di pou li. Konstitisyon gen pou l amande. Li gen pou yo fè refòm. Ou wè, ou tèlman pa ka ba anyen. Ou wè, ou wè, ou pa ka ba, ou pa ka ba anyen. Anyen yo paka fè pou pèp sa. Epi m wè moun ap bat bravo pou ou. M santi m ta ba nou kèk tap nan dèyè nou vin bat bwavo pou prezidan sa. Se ti gwoup ki bò kote w la k ap byen pase. Men mas pèp la yo nan labou. Ou mèt ret kwè m Jovenel. M ap m antre tout kò m nan batay la. M pa gen pou m pè non paske depi yo denonse nou pa gen lòt bagay pou n fè. Fòk pèp sa jwenn yon alemye. Fòk pèp sa jwenn yon bagay tou. Fò lè chodye a boure, lè manje ap separe pou pèp la jwenn tou. Se pa sèl nou menm. Ou wè, tout pitit nou nan tout peyi etranje. Demen lendi an, jan m te di an, yo pral lekòl. Men pèp, pitit pèp la, li pa pral lekòl. Bann kriminèl, ou wè. Pèp ayisyen, tande! Politisyen sa yo pa renmen nou. Ou wè, madanm yo, pitit yo, tout deyò. An nou menm nou la, pitit pa nou pa ka al lekòl. Yo ba l, yo ba l, yo bay dola senkant Jovenel pran l. Ak gouvènman sa menm, uitan li pran l. Sa l fè? Timoun plis nan lari, elèv lise pa ka jwenn pwofesè tèlman ou pa peye pwofesè. Mwen menm m ta renmen konn ki wout Jovenel, ki wout ou vle fè avèk peyi Dayiti? Kot legliz? Kot pastè? Kot legliz katolik? Kot pastè? Kot etidyan yo? Kot lajenès? Avni nou, avni peyi Dayiti se pou nou, se nan men nou li ye wi. Se nou ki gen pou nal tekòve, pou nal pran larelèv, pou nou voye bann abolotcho sa yo, bann, bann politisyen, politisyen tradisyonèl sa yo ale, pou nou ba yo kanè wi. Nèg sa w pa gen dwa janm sou moun ankò non. Se nou wi. Pa antre kò w nan batay la. Di m pè. M pè pou m pa mouri. Pè ki sa? Antre kò w nan batay la. Nou fè pèp ayisyen pase twòp mizè. M fèk tanmen nan tande. M fèk tanmen nan lage nan kò nou. Sa nou pral fè? Nou pral ban m presyon? Nou pral koupe souf mwen? Sa m di yo? Sa m deja pale yo? Yo ap rete pou lavi! pou la vi nou paka bare van nou paka bare solèy nou paka bare la pwi nou paka bare la fimen nou paka bare jenès lan jenès lan jwèt pou nou mesye tekovè devan an avan debou ayiti pap peri bann mechan mes. pere tout moun ki pèdi tout moun ki san yo koule pou yo jwenn jistis dcpj fè travay ou komisè gouvènman sa retire kò nan sa ou ye a son djòb ou vin fè retire kò ou kite lajistis peyim travay kite lajistis peyim travay kite lajistis peyim travay sa sèlman m di ou kite lajistis peyim travay. Kite dcpj travay. Yon seri de avoka tèt anba. Ou gon kliyan, y ap kesyone l, y ap ankete. Kite dcpj mennen ankèt. Ou kouri moute nan radyo vin ap radote, tire kont, voye moute. W ap vin pran pòz ou se yon pwofesyonèl. Si w te pwofesyonèl, ou pa t ap janm vin radote nan radyo. Ou t ap kite jistis peye w.

Nou nan leta nap bat leta ankò nap maltrete leta ou bezwen kraze tout enstitisyon yo li lè pou pèp ayisyen jwenn yon bagay nan menw kot tout pwomès yo te fè yo so pèp ayisyen te vote w pou te bal baton pou te bal gaz maten midi e swa kounye a pwòp pitit li pwòp pitit li paka al lekòl si nou kwè nan edikasyon fòk gen lekòl gratis lan si nou kwè nan edikasyon. Poukisa tout lekòl patou nan le mond antye ap fonksyone se ayiti lekòl li pa janm fonksyone kot avni jenès lan kot avni peyi sa bann vagabon abiye m fèk tanmen nan kò nou sa nou pral fè bann lach tout kriminèl tout vagabon k rale yon zam ki tire yon moun se kriminèl ou ye se lach ou ye ou sispèk ou estime sa m di a pa fè w plezi Trennen m la jistis. Ou pa gen dwa tchwe m, ou pa t mete m sou tè a. Bann vagabon. E pou nou fè pwomès, nou pa janm ateri. Bann mechan. Ke Bondye beni Ayiti, ke Bondye touche tout pèp ayisyen patou dan le mond antye. Moun Chili m yo, m renmen nou anpil. Moun Kanada m yo, m renmen nou anpil. Ke Bondye beni Ayiti.